Gade pa egzanp larive de Gary Conille ke m ta dekri sou yon tablo ase sombre ke anpil moun ap bat bravo men mwen menm fils de Dessalines pitit Christophe pitit Capois pitit Jean Jacques ak tout lezòt rete bwa kwaze lè n wè peyi nou an danje se pa mwen E sa m ka fè se pale ak pèp la. Gary Conille se kankou pou mwen menm yon kwokodil ki retwouve l nan lak. Donk yon kwokodil nan lak avèk yon pouvwa ilimite, nenpòt pwason oubyen moun, èt vivan ki anndan lak la, si kwokodil la pa manje w li k pa vle. Hum! Se danjre. Puiske le guy est arrive avèk yon pouvwa ke pèsonn pa ka limite l ladan l. Donk se yon kwokodil ki anndan yon lak e nan lak sa a fè m konfyans si gon èt vivan si misye pa manje w se li k pale vant li ki plen. Se tris pou mete yon peyi pou soumèt yon peyi a yon fòm de gouvènans konsa san referans konstitisyonèl san kwakeseswa. Sa l pral dirije la, kouman l pral dirije? Desizyon l fè yo, kouman l fè yo? Daprè li menm? Donk moun ka dirije peyi daprè ou menm? Nou gade tou kolèj prezidansyèl. Tèm nan fò, kolèj, sa fè majè. Mwen m ta di preferans, yon kindergadenn prezidansyèl, avèk de zanfan bibon yo nan kou yo, Ou wè jan yap rele depi yo rele wa wa wa epi manman ba yo bibon yo yo bwa le lèt twit twit twit e kindergarten prezidansyèl sa pwal mennen ayiti ki kote son mond a lanvè esklav a cheval pwens a pye piske tradisyonèlman nou konn se prezidan ki gen pouvwa isi e vwala ke kounye a nou wè ke se prezidan ki gen mwens pouvwa tèlman yo gen mwens pouvwa yo vin son kindergarten m pap di kolèj

Tade pou wè avèk la menm misyon e mwen menm ou konn sak rive mwen eseye di ayisyen m bay ayisyen pwen de vi pam men ayisyen son nasyon ke map pran anpil prekosyon avèl paske yo pa fin renmen lè verite a sòti. nan bouch de zòm tankou w e nou pa bezwen de sèt verite e sa fè ke kòmsi m ta di w m pa ka ba w manti m di yo l jan yo ye jan l ye ya konprann li si yo vle konprann li ya wè l si yo vle wè l men ase souvan m konn tande y ap vin pale m di a Jak te di sa misye s on pwofèt se pa pwofesi m ap fè m pa kwè nan pwofesi m kwè nan kalkil. Gade byen pou nou wè nan ekwasyon sa kap balanse la si li pa egal a sa m di a. Le danger est dans nos mains. Le travail pour la restauration de l'esclavage sur les peuples noirs va commencer encore à partir d'Haïti. Nap etann li sou Lafrik. Peut-être que Bondye gon plan men sa s'annonce très mal. Ok.
Gad se lye touristik nou genyen nan zòn nan la ki pi pre nou, pou n ka alèz kò nou. Donk, maten an la, e Kenya yo rive, mwen ka di se 400, 400 polisye, ya 400 polisye. E nan menm moman yo rive a, e gen manifestasyon ki lakay yo, genyen kòm enfòmasyon 5 moun, e alò 5 Kenyan ki pèdi lavi yo nan manifestasyon. Donk, sa w panse e arive Kenyan yo ann Ayiti?

Piske nou te gen dwa pa rive la, men yn fwa ke nou la, mentnan kijan nou pwal konnen kijan na pwal sòti la, paske nou pa ka ret la. E pou konbyen de tan e kòman, se yon bann kesyon ke nou pwal poze.